Ariel Henry koman w ye fatra men jan peyi fonksyone tande jodi a m off m pa al travay m ap mache m pa pè m pa gade devan m pa gade dèyè sèl bagay m ap mache paske sa e kote moun konn moun kote moun respekte dwa imen. Ou menm son fatra ou ye ou pa respekte moun ou pa respekte moun ou pa ba moun valè ou selfish ou selman wè pou tèt ou ou menm avèk frantz elbe chanje vi ou chanje konpòtman ou konprann pase ou gon fason ou trete moun. Jan w trete moun genlè e konsa w trete madanm ou a pitit ou. Mwen menm kalifikasyon pa m ke m ba ou, m gade w kòm yon pil fatra, kòm yon gabich paske w pa nan mond lan. Ou s on junky. Paske si ou touye yon moun, pandan w touye l la pou w vin fè sa k bon, anpi se kaka w vin grennen nan peyi a menn. Lage pèp la nan lari lage peyi a bay izo ti lapli vite lòm lamò sanjou apa kounya bal yo prèske fini ma wè lè yo bezwen tire nan yo pral tire nan fouk manman yo pase on pèp ki si trankil on pèp kap pase mizè depi 30 an ou menm ou vini ou vin metel nan on eto. Li pa bon. Tout jan yo pale avè w ou pa asepte. Si yon moun pa t degaje l pou l antre nan peyi etranje, se menm bagay la k t ap rive l tou. E ou vwayaje ou wè kòman moun viv. Tout sa w gen pou madanm ou a pitit ou avèk polisye vòlè parèy ou yo. Polisye nan masisi, polisye nan geng. Menm lè tout peyi gen l men jan l fèt Ayiti a se pa konsa. Paske nou pa peye yo Nou fè masisi avè yo nou pa peye yo Nou fè yo travay nou pa peye yo Yo blije antre nan vòlè Si lapolis nan vòlè ki tèt yon peyi kiyès ki pap vòlè ankò Ba peyi a yon chans. fè peyi a mache. Gade kote m chita bò lari, m kite lakay mwen, 20 minit a lakay mwen m chita m ap gad lari, pa gen yon moun ki ka mande m sa m ap fè la, pa gen moun ki pral wrap mwen, pa gen moun ki pral fè m anyen. Ki vle di si yon ayisyen pa vwayaje, ou pap janm konn gwosè w, ou pap janm konn wotè w, ou pap janm konn bèlte w. Sa se moutre m ap moutre w kote peyi moun ap viv. Tout moun pral travay. Tout moun trankil. Li pa bon. Ou son san pitye. Ou son bon gang nan. Ti mesye yo pa gang vre. Se ou ki gang nan. Wap pwoteje pouvwa ou. e ou konn yo fè yo jije w kanmenm se paske w nan pouvwa a ki fè yo pako pase pran w ou reprezantan yon chèf deta yo poko pase pran w men otomatikman ou pèdi pouvwa w sak pase aprè ase ou envòlv nan yon seri de bagay ou pat dwe ladann kòm etan yon granmoun kòm etan yon doktè mwen menm map toujou rele w doktè mayas. E konsa map toujou rele w paske w pa gen nen, ou san sousi. Konprann ou pa gen nen. Nen k nan figi w la son boul laboul ye. Si w wè yon moun apiye w nan sa wap fè a la, konn moun sa son vòlè parèy w li ye wi. Yon peyi rete yon peyi, yon nasyon rete yon nasyon. Ou pa maltrete yon peyi konsa. Ou pran tout polisye yo ou met veye lakay ou. Kisa w ye? Son fatra w ye, ou pa anyen. Ou pa anyen. Pou lage yon sitiyasyon nan yon peyi konsa, pou lage yon jèn nan peyi a, yo menm yo pa pran tèt yo. Bon mwen menm, si m ta Ayiti, nou ta ban m yon zam, m t ap fin fann tèt ou, m t ap fann tèt moun lakay ou. Epi m t ap pran kòb la. Si chak moun te fè sa, peyi a t ap ranje. Men gen twòp ti grangou ann Ayiti. menm nan peyi etranje nèg yo ye yap kraze ayiti yap travay pou yo pa janm travay isi epi kòb yo ap sot ayiti vin jwenn yo la paske yap vin veye djòl moun fè tout bagay san san chyen ak nan kò nan kò moun sa yo menm san restavèk men mwen menm m pa kache di pèp ayisyen. epa alèz malèz pase l men m gon ale mye pa gon kote moun alèz men se konsepsyon w ki pou sove w map soufri pou ayiti m pa ka fè anyen pase bò isi a se travay jou w pa travay ou pap ka peye kay ou si w gon bil machine. Krim ou pap ka peyel ou pap ka peye limyè se yon peyi pandan wap viv ladann nan depi ou fon erè nan yon segond ou homeless ou pa gen kote pou rete ayiti chak 6 mwa moun ap peye kay chak 1 an bon isi ya pa gen sa menm lè w achte yon kay ou pa alèz paske fò w peyel depi lè ya rive fò w peyel ki vle di nou gen yon peyi alèz nou gen yon peyi konsa epi pou yon sèl moun ap krazel. ou vin met yon moun deyò si w te mete l deyò omwen ou touye l pou w ka vin grennen jilbrèt li pa fè sans kote diyite w ye bon ou san pidè ou san diyite. Ou pa sosyab. Ank ou pa wont ou kanpe nan figi moun la. Wap fè nèg ou yo fè deklarasyon ap mande padon. Ki moun ki pral mande ki pral nan mande padon avèk geng. Vakabon sal nèg an deyò. Nèg la e patat li tap plante nan peyi li nan chache li pou vin bloke yon peyi kounye a ap mande pèp padon ap di pa gen bagay konsa. Chyen rete chyen. Chyen rete chyen, yon brake avèk 4 pat ki nan kò nèg sa yo, yo toujou rete geng, yo toujou rete vòlè. Pèp ayisyen se yon pèp ki san wont, yo gen dwa rantre nan kò sa yo vle. Kiyès? Se pa mwen. Se pa bon. Peyi etranje, malgre yo pa lakay nou, yo gade nou trè byen. Depi ou te travay, ou vin ti granmoun, otomatikman ou gen sosyal w ap touche chak mwa. E y ap ba w kay pou dòmi, pou fè tout bagay. Pou Ayiti se lakay ou, pou yon pèp ap kouri kite kay yo, oh Bondye, kote sa soti? Mwen Bondye pa mechan. e lèzòm ki mechan, Bondye pa mechan. Si Bondye te mechan depi lè Pitit Gason l Jezikri te fin mouri, latè t ap redui an sann. Men l pa sòt menm jan avè nou. Li konn fè politik. Politik aletranje se diplomasi. Nou menm Ayiti politik nou se ipokrizi. Youn ap manje lòt. Youn ap bay kout lang sou lòt. Menm nan jounalis yo sa gen sa tou. polisye yo genyen k bon genyen k pa bon jounalis yo genyen k bon genyen k pa bon sa k pase ayisyen renmen fè tenten pou degouden pandan yap fè tenten pou degouden yo fè yo tounen sendenden yo vin yo vin rann lavi yo enposib se lè moun nan ap mouri lap mande sal fè lap peye epoutan l konnen sal fè lap peye a li pa fè sans. Yon pèp ki pa gon zam nan menl ki pa gen anyen nan menl kisal bezwen se manje pèp la bezwen avèk travay bal ti plezil epi fout li baton menm jan a Divalye pa gon moun ki te mechan ke Divalye men Divalye tap fè diplomasi kòm etan bon filozòf nou menm nou se filozòf rabache nou se nèg ki te konn ap sote klas kisa nou ta aprann anyen pase depi ou paka jere yon pèp. Ou pa ka jere yon nasyon. Ou pa anyen. Ou pa t li vre. Ou t ap enpwovize nan liv la men ou pa t li. Chak moun ki sot nan peyi yo andeyò pye yo plen chik. Yo vin jere Ayiti epi e pa anyen y ap regle pou Ayiti. Pòv pa konn jere pouvwa. Lè pòv jere pouvwa se pòch li plen avèk fanmi l zanmi l ki mele l avèk pèp epi l vin franfran selbe met anba fal li kòm yon kòmandan rara vin jere polis nasyonal yo ba yo pouvwa pou yo fè masis li lè li tan fò bagay yo chanje fò gon ale mye. fò pèp la manje tou. Paske se pitit peyi a yo ye, pitit tè a yo ye. Nou pran peyi a pou kont nou. Li pa fè sans. Gade, gade, gade, gade yon bèl lari. Yon bèl peyi. Men konsa l danje tou. Men depi w konn pou ki sa w pati. Ou konn sa w ap jere. Ou pa neglije bil ou depi w ap travay. Ou pa koute dyòl ou. Ou pa koute jwe zo, jwe kazino. Gen anpil ayisyen ki vini isi k ap dòmi devan kazino. Yo pèdi kay, yo pèdi madanm, yo pèdi tout bagay. Se paske yo pa gen yon prensip depi lakay yo. Jan de moun tankou w si w vin nan peyi etranje, si w pa gen kòb se kaka w pral manje. Ariel Henry. Madanm ou a pitit ou se menm bagay yo ye avè w. Pase si yo pa ka mete w chita pou yo di w papa obyen cheri. Si w te fè sa pou pèp la l tap bon wi menm si wap vòlè men w paka pran tout nan fin ou mete bandi pou bay latwoublay pou pèp la tonbe kouri anpi w menm wap byen dòmi avèk pil sekirite masisi parèy ou yo vòlè parèy ou yo li pa fè sans use may ou tèt ou son tèt Poul li ye se kaka k ladann. Fè figou sou konn anba zèsèl 24 è avèk yon pakèt vye bab kaka nan figou w. Zo tèt ou sou konn fout pwason kazino. Enbesil. Gad yon gwo son pouvwa w gen pou wap jere yon pèp. Tout pèp la se pitit ou. Ni timoun ni granmoun se pitit ou. Ou reprezante papa yo. Se yon king ou ye. La ou vin ou vin reprezante yon pil kaka ou pa anyen non. Anpou wap jwenn fatra parèy ou ki a pi yo nan sa wap fè a. Sim ta Ayiti m ta pral antre anba ou pou m fann tèt ou. Menm jan yap fann ou pwa ou tèt pwason reken. Tap fann tèt ou m tap refann li ankò ni ou menm ni Frantz Elbe. E paske chèf Ayiti yo se yon bann chèf kaka chen yo ye. Yon bann ti vòlè kabrit ki sot andeyò. epi yo vin jere Ayiti, yo vin jere Pòtoprens epi yo pa menm konn sa y ap fè a menm. Si nèg la te konn devwa lapolis, se pa nan vòlè pou l ta antre, pa masisi pou l ta fè. Kot Ayiti te konn nan bagay chèf nan masisi sa a? Ou vin nan pouvwa a avèk yon pakèt trik. Konprann? Pèp la se yon pèp sitirè li ye tou. L asepte tout sa n ap fè. Pa gen yon bon revolisyonè Ayiti ki pou kontrekare nou. Paske depi nou ba yo degouden, yo tonbe fè tenten, nou menm nou pran yo pou sendenden. Ou ta pote yon zam ban mwen, m ap fann tèt ou avè l. M ap fann tèt ou avè l. Depi kote ou ban mwen l la, m bla ou monchè. Avèk tout nèg k avè w yo. Alè si w pa t yon vòlè. Èske se sa w t ap fè? Paske w se yon vòlè. Ou pa diy pou jere yon nasyon. Ki sa w ye? Ki sa w t aprann? Kòm etan ou se doktè, doktè ki sa? Mal chen kou wè w, ou pa ka menm kòdonye. Paske w san sousi. Ou san diyite. Ou pa sou moun. Chen fè w kochon bò tete. Vye mayas. Ou te mèt sòte, ou te mèt vin tounen w king. Ou pòv, w ap toujou rete pòv pase se vòlò w ye. Aprann konprann se vòlè w ye. Ou pa sou moun. Anpil ayisyen apiye w paske w ap fè yo manje. Menm moun serye pa papiye w. Fatra parèy ou a vadra parèy ou a papiye w nan mizè w ap fè pèp la pase a. Ou pran vitelòm mete nan yon peyi, ap kraze yon peyi, boule bagay moun, vòlè bagay moun. Si moun nan te gen lespri l t al lekòl reyèlman vre. O il depi l pale l gen lespri l fòme. Nan kisa w fòme a? Ou fòme pou w geng, ou fòme pou w touye moun, pou w vòlè. Bon gon wonn akont devan Bondye. Lè w ap mouri, w ap pouse kaka tankou elikoptè. W ap pouse tout koulè kaka ki egziste. Pase se mal w ap fè. Ou pa fouti di m ni ou menm, ni Vitelòm, ni Ti Lapli, ni Izo, ni Lamò 100 jou nou dòmi byen. Ki jan pou n fè dòmi byen? Tout moun sa yo nou touye yo, y ap mache dèyè nou. Nou gen pou n vin rann nou fou. Tou. Pou n twalèt pou n manje l. Paske sa a bi n ap fè pèp la. Pèp la se yon ti bebe l ye. Yo mete w la pou jere li, pou kontwole li, pou pale avè l, fè dyalòg. Men yo pa mete w pou tonbe tou yon pèp. W ap redui pèp la. Ki sa w ye? Anyen. Moun ki te ba w pouvwa a li pi mal pase w. Kochon parèy ou ba w. Paske kochon an te mèt benyen l. Ou mete rad blan sou li. Pi gwo pafen ki egziste nan mond lan depi l fè wen se kaka l manje enben se ou menm Ariel Henry se ou menm se kaka w abitye manje w ap toujou manje kaka ko koure kochon e se dènye ras kochon w ye paske tout moun ki ye bò kote w ni madanm ou ni pitit ou se yon pakèt ko koure kochon nou ye fatra se. Yo te dwe mete w prezidan CNE. Aze se fatra w konn manje a tout madanm ou pitit ou tout fanmi w. Se fatra pou w ta manje. Fatra ak santi dènye klas la pou w ta manje. Tout ayisyen ap jwe avè w mwen m pap jwe avè w mwen. Salopri, fatra. Pase m map viv kote moun konn moun. Kote moun respekte dwa imen. Ou menm ou pa yon imen. Ou son robo. Ou kouvri a po moun. Men tout anndan w se pyès. Vakabon sal. Moun sal. Fatra. Ariel Henry menm sa avè w m ap pale. Koure kochon. Kaka w abitye manje al manje kaka. E m konnen souf ou gen pou l koupe kanmenm. Avèk tout zonbi sa yo k lage nan peyi a, ni sa k boule, ni sa yo tire pa bal, tout ap lage nan foukou pou aprann kite vòlè. Anbisyon fè w tiye malere a. Ou fè konbinezon ou fè tiye malere a. Enben, ou gen pou w peye sa chè. E lè w ap peye l la, w ap peye l pou bon e pou depale. Al frendeng, vòlè. Li pa fè sans, ou fèmen lekòl nan yon peyi, ou menm ou gen konesans, ou a toujou gen konesans, epi pèp la li menm la toujou analfabèt. Se ou k mèt. Paske ou pa konn jere moun. Yon monkey konn jere moun pase w. Pase lè l ap jwe a moun, li jwe avè w, l pa mòde w. Se yon rat mòde soufle w ye. Tizè pouvwa. Frangeng mal fini ou pa jwenn poul ou pran pay Chen pran ze ou son enbesil ou sipèlatif Chwal se galope ou konn galope Paske pou etidye pou ou bon filozòf fò aprann renmen Fò aprann pwoteje fò aprann sèvi. ou menm ou manje avèk basisi parèy ou vòlè parèy ou ou konprann ou bay vitelòm chèf peyi a ou paka wap nap tradwi moun lajistis nap tradwi louko dezi lajistis nap tradwi tandòt moun lajistis nou paka tradwi izo vitelòm lamò san jou lajistis nou paka tradwi anm. Fo. Nou pa ka tradwi fo an fo senatè yo. Don gato ki pran la chanm nan l sal li a kaka. Li fè 6 mwa lap kaka nan yon bokit. Epi li fin manje kont kaka l vant li plen epi lal sal la chanm nan avèl. Tradwi nèg sa yo la jistis. Yon moun gen dwa pa la djòl li, djòl li se pou li l fè sal vle avèl depi l pa manyen w. Ou konprann? Gracia Delva tradwi l lajistis. Pa yon pakèt fatra yo ye, yo pa menm konn sa y ap fè a. An yo pa konn jèbèdè nan fèy malanga. Ou konprann? Vye rasta tèt kaka. Men gwosè boul tèt li. Si w konn nan maklouklou nan mouda mèt jaden, ou mete l jere. Se yon fason tèt yo se tèt poul ou menm pou w ka fè sa w vle. Li pa fè sans. Ou pran Francel Bébé bò kote w pase se yon. Son enfènal li ye, li pa ka di w anyen kòm etan yon chèf, yon dirijan lapolis. Son fatra li ye parèy ou. Men nou gen pou nou peye sa chè. Nou gen pou nou peye sa chè. N ap regrèt nou te fèt. Paske lòm di l ap fè, Bondye fè san di. Nou gen pou nou peye sa. Lap peyel. Pa gen anyen Bondye pa ka fè. Gaze ti pèp sa. Bon mwen menm sim ta prezidan Ayiti. Kòm vòlè a se nan san ayisyen li ye. M pa di m pa tap vòlè. Men pèp la tap kontan. Pèp la tap kontan. Aristide tap fon bon prezidan. Se nou menm ki fèl vin pa bon. Lap manje a pòv menm lè se politik men li konn fè diplomasi pase Aristide gen lespri pase nou tout ou pa wè lè lap viv ou wè moun anmègdel lap fè inivèsite mete la pou pitit ou al aprann kòm se nan peyi etranje nou voye tout pitit nou al etidye pase se la lè nou bezwen kouri nou vin kouri men gon lè nap kouri men nou paka kache bann enbesil bann nèg sal bann majò banbou. Si Ayiti pat yon fanm sal, li pa tap janm pran nou. Si Ayiti pat yon fanm ki pat konn benyen, fatra kouwè nou kote li tap al pran nou. Ou pa menm sanble anyen. Ou abiye w tankou yon bale ki met chosèt. An pou wap jere peyi kijan wap jere peyi a la poukisa ou te touye moun nan la Ariel Henry m fout lonmen non ou menm nèg sal ou langèt manman w fout bay peyi a yon chans peyi a pa byen prive w li ye pa byen manman w a fout byen papa w li ye kou langèt manman w ankò bay peyi a yon chans lage pèp la pou l viv. Pèp la bezwen antre lakay li pou l regle afè l. Moun ki lwe kay kounye a yo gen pwoblèm. Moun ki gen kay pa yo yo gen pwoblèm pase vòlè fin piye bagay moun yo pou y al vann pou yo separe kòb la avè w. Ti visye. Chen mouri. Premye minis fatra. menm konnen jou fèy la tonbe nan zo se pa jou al koule wap jwenn a zo grann ou Bondye egziste li la Bondye pa nan dòmi nal pran gwo pwen an afrik nou paka voye yo ale kounye a se san yap mande nan peyi a gen moun ki konnen nou bann kabich nèg sal ni fanm ou pran son bouzen li ye se e drapo li te konn pot nan rara. Pitit ou a son vòlè. Yo tout fè menm jan avèw pou yap vòlè kòb leta pou nap piye peyi a. Men yon jou nan jou fomi a banm nouvèl si m ta mouri. Motherfucker. Chien mouri. A bon entendeur salut. Bye bye pèp ayisyen. I love you pèp ayisyen. Pran kouraj yon jou kanmenm sa va rive sa ap rive kanmenm depi tèt nou pa koupe n espere met chapo gon lè nèg sa yo ap bezwen ayiti yo pap ka jwenn li a sak vitelòm vitelòm yon vagabon sal yon agon yon moun ki fèt nan forè moun sa yo e kanibal yo ye menm moun sa yo pa bandi bandi pa aji konsa geng pa aji konsa. Sa e ti vòlè ti visye kokorat machann dlo machann pen machann tonm tonm vakabon sal izo sa ki izo ti lapli yo konn rele ou se de vye non menm kochon yo pa bay non sa yo non. malpwòpte kalanbè yo pran peyi a yo fout sapata peyi a ou menm kap travay nan peyi etranje ou gon ti vakans ou pa fouti al anba men fout chou granmèt la met pyel atè na mande sa nou fè nan peyi ni nou menm ni madanm nou ni pitit nou a bon antèdè salut babay.